E gen chèf gang izo kote ke lapolis la pa sispann enh pa sispann frape misye kote ke gen lapolis la ki te pote boure la enh menm si gen moun kap di ke lapolis ke lapolis te te antre nan vilaj bon mwen menm mpa jwenn enfòmasyon sa mpa jwenn enfòmasyon sa sèl sam konnen ti mesye yo la ti mesye yo ti mesye task force yo nèg yo te rete de lwen. Nèg yo te rete delwen e ap vide dron nan Vilaj de Dye. Pou pi piti gen nenpòt 4 dron ki arive ki arive tonbe nan Vilaj de Dye. Gen anpil malandren, gen anpil malandren ki tonbe men sa nou ta sipoze tann se tann tèt tèt chèf gang Izo sou tab la bon se pa sa l ye. Uhmm se pa sa li ye. E se sak fè m toujou di, si nèg yo se konsa yap fè operasyon, pou mwen menm m pa rete kwè nèg yap bay rezilta. Tande byen. Si nèg yo se konsa yap mennen operasyon anndan peyi a, sitou nan kapital peyi Dayiti, nèg yo pap janm bay rezilta. Poukisa? Paske m ka eseye konprann gen moun ki di. Gen moun ki di nan baz kote baz gang yo ye a pa gen inosan. Mwen m pa fin rete kwè sa. Paske e pa bò isit pa bò isit m jwenn temwanyaj plizyè plizyè moun ki soti nan zòn y ap di ki se nan e e ki se zòn de nondwa yo. Men, lè m ap teste santiman moun sa a li menm, m wè se yon nan moun, se yon nan moun ki koz yo te oblije koube anba chèf gang yo, se paske nèg yo etabli otorite yo sou moun sa yo. Sa map dekouvri de moun sa yo ke mwen rankontre pa bò isit. Gen moun ki soti Kanaran, gen moun ki soti Kafou, hein, Kafou fèy nan zòn Kris la. Men pou otan moun sa yo, moun sa yo se, yo pa, yo pa, yo pa demoutre m yo nan mouvman bandi. Yo pa demoutre m yo se gang. Jis moun nan jwenn yon espas li oblije kite zòn li oblije kite peyi a jis pou l pa anba titèl gang paske temwanyaj mwen jwenn moun sa li menm si l kite zòn de non dwa yo li di a l ap evite zòn sa a. Lè l di l ap evite zòn sa a, ki kote l prale? E se temwanyaj sa a m jwenn. Lè moun nan di l ap evite Vilaj de Dye, pa egzanp, lè moun nan di l ap evite Kanaran, ki kote l prale? E se sa pou yon seri de moun mete nan tèt yo pa globalize bagay la mwen menm lontan m te konn ap di a moun ki nan zòn kote bandi yo ye se gang non kounye a m vin konprann bagay la yon lòt jan paske nèg sa yo ki se politisyen nan peyi a yon seri de politisyen malandren yo mete popilasyon an nan kondisyon Pou yo koube yo anba lòd gang nan. Tande byen. Nèg sa yo, w ap gade la medam e mesye, pi fò kote nan kapital la la a, eksepte Petyonvil kote kote ke nèg yo ap byen vire nan kapital la, avèk Dèlma, ki prèske pa zòn Denondwa. Pa egzanp, kèlkeswa kote yon moun prèske nan kapital la la a, Pa egzanp, zòn zòn krich la ye a, zòn ti lapli ye a, zòn izo ye a, zòn jeff kanaran ye a, tout zòn sa yo se zòn denandwa. Prèske tout kapital la se zòn denandwa. Kounye a la nèg sa yo vin mete kapital la nan yon kondisyon, entèl pa ka sot nan tèl kote pou l al tèl kote. Tande byen. Entèl pa ka sot tèl kote pou l al tèl kote, kote ke pou l ta di a, zòn sa li menm li gen brigad, kote ke brigad pa egzanp Kanapevè. Pa egzanp Kanapevè. Si yon moun ta di ke l soti Kanaran, li di l pral Kanapevè, Brakalo a l pran. A vle di se konsa nèg yo vin mete peyi a la, paske si se non, si te yon, se te yon peyi kote ke nèg sa yo menm yo t ap bay rezilta, yo pa t ap kite, yo pa t ap kite menm brigad. kreye anndan peyi a. Yo pa t ap kite menm brigad kreye anndan peyi a paske kiyès ki t ap pran responsablite l anndan peyi a, se lapolis. Enben, ki sa nèg yo fè? Sa vle di mouvman brigad la bon pou nèg yo tou wi. Mouvman brigad la bon pou nèg yo anndan peyi a, pouki sa? Ann antann nou, si yon moun soti Kanaran, li di l ta vle ale nan blòk kote Samyèl ye a. Enben, si moun sa yo pran l, yo ba li bra kale, enben, sèke moun sa li menm, se detwi yo detwi l, wi. Tande byen. Sèke moun sa li menm, Se konminezon nèg yo k fè moun sa mouri. Paske si nèg yo te pran responsablite yo, brigad la pa t ap egziste, gang yo pa t ap egziste anndan peyi a. Sa vle di, nèg yo kreye gang lan anndan peyi a, kounye a yo vin ba w brigad. Paske gang ap touye, tande byen sa m ap di a. E paske gang ap touye. Gang ap touye e brigad ap touye e men se touye yo bezwen touye andan peyi a. Paske si se yon peyi yo bezwen livre yo de ayisyen, pa kelkeswa fòm nan, nèg yo ap libere peyi a. Yap livre yo de ayisyen andan peyi a. Se sa m vle fè nou konprann. Sa vle di peyi Dayiti se yon peyi kote ke nèg yo vle detui tout moun ki nan peyi sa a. Tande byen. Peyi Dayiti se yonn nan peyi nèg yo vle detui tout moun ki nan peyi sa a. Medam e mesye ann antann nou. Pou materyèl ki debake anndan peyi sa a, pou materyèl ki debake. A chak fwa yon lo materyèl debake anndan peyi a, ou wè popilasyon yo gen yon ti espwa. Non! Se strateji nèg yo. Se strateji nèg yo. Pa egzanp, gen peyi blan ki ta vle nou jwenn yon solisyon anndan peyi a wi. Paske nèg yo gen presyon loni nan dengwenn yo tou. Yo gen presyon lòt peyi nan dengwenn yo. Pa egzanp, gen peyi meriken, yo gen presyon Lachin nan dengwenn yo, presyon Larisi. Paske si ou di ou menm, etanke grand pwisans nan mond lan, yon peyi ki se grand pwisans nan mond lan, w ap veye de lòt peyi k ap avanse. Pa egzanp, si peyi Dayiti ki se yon ti peyi pòv, enben peyi sa li menm li pa ka gen tout gang sa yo ladan l k ap detwi moun. Paske yo menm tou yo enfòme de peyi dayiti pou yo ka tire yon konklizyon bay peyi meriken. Ebyen nan moman aktyèl nèg yo yo menm ki bezwen jere pouvwa anndan peyi a, a chak fwa yo vin sou dosye bagay sekirite avèk nèg yo, nèg yo mete dosye materyèl devan nèg yo. Enhen. A chak fwa yo vin sou dosye bay sekirite avèk nèg yo, yo mete dosye materyèl, e se sak fè w wè tanzantan w wè on li materyèl ap antre anndan peyi a. W ap gade, dèfra nèg yo konn ap di yo, yo pa gen katouch. Gen yon lè m sonje la a, nenpòt yon milyon katouch wi nèg yo vann. Yon milyon katouch disparèt nan enstitisyon an. Sa vle di pou m demoutre nou nèg yo pa gen pwoblèm materyèl vre. Pwoblèm nèg yo gen, pwoblèm nèg yo genyen, pwoblèm nèg yo genyen, nèg yo gen pwoblèm kòb. E se kòb yo bezwen defann anndan peyi a. Tande byen. Se kòb nèg yo bezwen defann anndan peyi a. E lè nèg yo fin fè tout kòb yo bezwen anndan peyi a, epi lè sa li menm si yo sonje sekirite, ya mete sekirite anndan peyi a. Paske, met on nòtre jou la gen 3, 3 cha k debake anndan peyi a, se 3 cha tèt tèt tèt chaje. Se 3 cha tèt chaje ki antre anndan peyi a. Men ki sa nèg yo fè avèk yo? Hein? Cha sa yo se son se son 2 cha Si menm yonn nan yo ap fè advance pou antre nan vilaj vilaj de Dye. Si menm yonn nan yo ap fè advance. Epi lòt cha ou konprann, lòt cha e koupe twèl yo, epi yon 5 dèyè cha sa li menm ap bay bakòp. Bon ki kote izo ta ye la pou n pa ta jwenn izo nan vilaj hein ki kote ti lapli ta ye pou n pa ta jwenn ti lapli anndan vilaj non e paske nèg yo pa vle pa egzanp si nèg yo tap tap penetre te vle penetre anndan vilaj yo tap penetre penetre alèz map gade yon operasyon ki tap fèt pa bò isit la yon operasyon ki tap fèt pa bò isit nèg yo konnen e se menm ide m te bay nèg yo e se li yo fè isit. Paske mwen menm m pa bezwen yon teknisyen pou m bay ide. Paske ide yo la. Pa gen anyen k fèt tankou m te kapab di w se reve yon nèg nikman reve. Non, se ide. Depi materyèl la nan men w se entèlijans ou k pral fè w itilize materyèl la jan pou w itilize l. Blan ka voye l avèk manyèl se vre, men estrateji pou w pote rezilta avèk materyèl la se nan men w li ye etanke moun. Se ide k fè l. Pa egzanp nan Vilaj de Dye nèg yo toujou mete pyèj pou lapolis. Men si nèg yo toujou mete pyèj, nou konn ki fòm de pyèj nèg yo toujou mete. Enben, ann antann nou. Fè entèlijans nou travay pou nou konn kòman n ap kontre kare pyèj nèg yo. Men nou pa ka chita sèlman pyèj, pyèj, pyèj, sa vle di, se sèl bandi yo yo menm ki konn tann pyèj. Nou menm tou nou pa ka epanye pyèj yo tou. Si nèg yo ap tann pyèj sou tout wout la, e ben nou menm sa n ap fè, debake avèk anjen lou, fè wout pa nou. fè wout pa nou pou nou penetre nan zòn nou bezwen penetre a. Nou evite wout pa nèg yo paske si nèg yo anndan anndan zòn nan, se yo k konn zòn yo, enben se yo k ka met pyèj, enben nou menm tou nou debake tou. Si y ap met pyèj nou menm nou fè wout pa nou. Ke nou fè wout pa nou. E se sa m te wè yo fè isit. Paske yon zòn kote ke bandi a li menm l ap administre, bandi, bandi a ap jere, ou pa konnen ki, ki lè, ki jou bandi a li menm li tann pyèj la. Enben, ann antann nou, sa k pou di w se pou yon pyèj ki la depi yon mwa, enben pyèj sa li menm ou pa konn ki kote l ye, ou menm dèske ou pa konn ki kote pyèj la ye, ou vini avèk traktè w la, ou kòmanse fè wout pa w! Kit kay kraze, ou konprann, kit kay kraze, sa l ye a, ou fè wout pa w nan zòn nan. A vle di yon nèg ou bezwen teknisyen, hein, yon nèg ou bezwen, ou konprann, se di pou moun ap di w sa? Non. Paske nèg yo pa vle rezoud pwoblèm nan anndan peyi a, ou tande tout jounen y ap lage dwòn, hein, tout jounen y ap lage dwòn, inosan ap mouri. Men m pa gen pwoblèm. Nan tout operasyon toujou gen domaj kolateral. Nan tout operasyon. Men m pa gen pwoblèm pou moun ta mouri men ki rezilta n pote? E se pi gwo pwoblèm mwen gen avèk nèg yo anndan peyi a. Ki rezilta ke nou pote? Osi senp. Si nan operasyon n ap mennen yo, si nan operasyon n ap mennen yo ke Si nan operasyon nap mennen yo ke m tande yon tèt ti lapli sou tab la yon tèt izo map di pa gen pwoblèm la li menm nèg yo menm yap frape yap frape men si tout gwo malandren sa yo pa egzanp ti lapli Jeff Gwo la nèg yo kontinye egzistan nan peyi a e se nèg yo kap rekrite bandi an nan peyi a bon kisa n vin ap fè la nap touye moun pou granmesi nap touye moun pou granmesi. Mph nap touye moun pou granmesi. Paske nèg sa yo ki se chèf gangan nan peyi a, nèg sa yo la la twò lontan, nèg yo gentan gen twòp kontwòl anndan peyi a. Tande byen sa map di. Nèg sa yo ki se chèf bandi, ki se majò chèf bandi anndan peyi a. Nèg sa yo twò lontan anndan peyi a. Sa vle di nèg sa yo gentan gen anpil kontwòl anndan peyi a, sa vle di li menm. Nèg sa yo, anpil moun rannafè avèk nèg sa yo. Gen de moun la si yo tande Izo mouri la, gaz kole Ayiti wi. Gen de moun si yo tande Ti Lapli mouri la, gaz kole Ayiti wi. Mh. Paske moun sa li menm li gen yon presyon Ti Lapli sou do l, sou tèt li. Paske moun sa l gen yon presyon izo sou tèt li. Apre mwen ta di misye nan vilaj de Dye e kote ki nèg yo e nèg yo te mete pye yo atè la bon nèg yo nèg yo vide e yon pakèt dron men yon pakèt dron pou e pou montan nou pral fè yon kout pye la nan ak nan